Pawòl la te la depi nan kòmansman. Li te avèk Bondye e li te Bondye. Pawòl la tounen moun epi li te rete nan mitan nou plen ak gras e ak verite. Kidonk, Jezi se Pawòl Bondye a menm. Ansyen Testaman an te toujou ap egzòte nou sou Pawòl la. Pa egzanp, Lè nou li nan Sòm 119, vèsè 105, li di nou, Pawòl ou se lanp k ap klere pye m, se limyè sou wout mwen. Si Pawòl Bondye a se limyè pou chak pa nou fè, yon limyè sou santye m, ki vle di, mache san Pawòl la, se mache nan fènwa. Travay an deyò pawòl Bondye a se travay nan fènwa tou. 2 Samyèl 22 vèsè 31 di pawòl Bondye a fè prèv li, Bondye se bouche tout moun ki pran l kòm refij, Se sa k fè, Izayi 55, 11, di, Se konsa pawòl mwen an ap konpòte l depi li sòti nan bouch mwen, li pap tounen san rezilta, san l pa fè sa m vle a, san l pa voye l fè sa l fè a, pawòl la pap tounen san rezilta. Depi Bondye ouvè bouch li pawòl la gon efè poul fè. E sa fèn konprann frèm ak sèn yo fòk nou tande pawòl Bondye a pou nou meditel, analizel pou nou wè kisa Bondye vle di nou a chak fwa nou koute pawòl sa ki mesaj Bondye voye pou nou ladann Kisa nou gen pou nou kenbe nan pawòl la pou nou mete l an pratik, pou nou pataje l avèk lòt moun yo? Fòk nou devlope sa, a chak fwa nou tande pawòl la, fòk nou chèche konnen kisa moso pawòl sa pote pou nou maten an, jodi a, kisa pou n gen pou n tire pou nou sou lavi nou e ki sa n ap genyen pou nou ki jan n ap fè pou nou pataje sa nou pran an avèk lòt moun yo tou. Labib la genyen anpil anpil bèl istwa ladan l zanmi oditè ki kapab enterese nou li l men fòk nou li yo nan lafwa. Tankou, n ap jwenn istwa Rut, istwa Estè, istwa Samyèl ak Jòb. Tout istwa sa yo se de istwa ki kapab ede nou grandi nan lafwa nou, men avèk anpil lòt istwa ankò ke Labib la genyen. Pawòl Bondye a la pou nouri nanm nou Li la pou l eklere lavi nou kòm kretyen. Se pawòl la, se avèk pawòl la pou nou atache, se li k pou pèmèt nou fè volonte Bondye tout bon vre. Paske pa bliye ke pawòl la se limyè k ap klere pye n

Pawòl Bondye a kontinye ap egzòte nou, l ap mande nou, menm jan sa te konn fèt nan Ansyen Testaman an, nan Nouvo Testaman an ankò pawòl sa a kontinye ap egzòte nou. Pa egzanp, lè nou li nan Jan 15, Vèsè 7, li di nou, Si nou rete nan mwen, e pawòl mwen yo rete nan nou, mande sa nou vle, n ap jwenn li. Èske n tande, frè m ak sè m yo? Se Jezi k ap pale nan tèks la. Nan Jan 15, 7, li di nou, Si nou rete nan li, Nan mwen, e pawòl mwen yo rete nan nou, mande sa nou vle n ap jwenn li. Si nou fè pawòl Bondye a tounen yon reyalite nan lavi nou, kèlkeswa sa nou mande Bondye, n ap jwenn ni. E nou konnen pawòl Bondye se verite. Lè nou li tou nan Kolosyen 3, Zanmi, Oditè ak entènot, Pawòl la kontinye ap egzòte nou, li di nou, Se pou pawòl Kris la abite nan nou ak tout richès li, antan youn ap montre lòt anpil bagay ak bon konprann epi youn ap korije lòt ak som o chan Kantik, Lespri a fè nou kado antan n ap chante pou Bondye nan kè nou. Tande wi, se pou pawòl Kris la abite nou ak tout richès li. Ouvè kè nou, kontinye ouvè kè nou Louvri kè nou pou pawòl Bondye sa a kapab grandi nan lavi nou e pou l kapab kontinye abite nou. Se sa ribrik Ann Koute te pote pou nou jodi a. Kenbe la, frè m ak sè m yo, n a rankontre on lòt fwa ankò pou yon lòt ribrik.